anba video a. Mèsi avèk ou menm. An nou ale touswit nan an ale nan video a. Cheri mwen video a sa ke mwen pale jan ke mwen te di nou an se pou ki sa nou kreye chanel sa egzakteman. Nou kreye chanel lan se pou nou kapab pataje ansanm avèk ou kèk resèt tout eksperyans nou nan zafè cheve ok se plis sou sa ke chanèl la baze ap gen kèk lòt ti aktivite men nap jwenn plis bagay pou resèt pou cheve an pou po osi ok an avan ke nou Pataje de resèt ansanm avèk ou pou w grandi cheve w. Nou menm se sa ke nou nou fè ok. Se eksperyans nou nou vin pataje ansanm avè w. Um, sa ke nou itilize nan cheve nou. Ou menm ki ta renmen gen yon long cheve, ki ta renmen gen yon bèl cheve, e yon cheve, yon cheve ki an sante pardon. Yon cheve ki idrate, Nou gen tout jan de resèt sa yo nou pral pataje ansanm avèk ou pou w kapab grandi cheve w. Men pou grandi cheve w, fòk ou konnen ki jan de pwodwi ki prale ansanm avèk cheve w. Nan tout resèt ke nou gen pou nou al pataje yo, fòk ou konnen ki ki jan de tip de cheve ke ou genyen, um, kòman m kapab di sa, ki jan de porozite cheve ke ou genyen, eske ou gen yon porozite ki wo, eske ou gen yon porozite ki ki ba, eske ou gen yon porozite ki nòmal. Mwen menm cheve m se porozite mwen wo, m pral pataje de resèt porozite ki wo, sa ke mwen itilize, m ap itilize yo, ou menm ki gen porozite ou ki ba, m ap pataje resèt tou pou kapab itilize pou grandi cheve ou, ok. Pou ou konnen ki jan de porozite sa ke ou gen an, fòk ou fon tès pou cheve ou. Ok pou konnen porozite a fòk ou fè yon tès pou cheve ou map vini ansanm avèk video sa se yon ti pale ke mwen pale ansanm avèk ou um, tounen ke nou tounen se avèk video sa ke nap tounen avan nou bay um, resèt pou grandi cheve, lwil pou grandi cheve ou, um, mas pou grandi cheve ou, mas pou mete nan cheve ou, m kap di mas kalidja ou menm ki konnen mas pou grandi cheve ou pou aplike nan cheve ou, diran

Humm ou konnen ke wap enterese ansanm avèk jan de video sa yo, nap mandew pouw pataje chanèl la pou fè fanmi an vin pi gran ok, fòk ou pataje chanèl la, fòk ou like se fason sa sèlman ou kapab ankouraje nou, fòk ou like a chak fwa ke nou lage yon video, fòk ou patajel avèk yon fanmi, avèk yon zanmi ok cheri m yo, m kapab di nou jan kem di nou se eksperyans mwen, Mwen se cheve natirèl ke m genyen, bal montre nou. Mwen gen yon ti piti nan cheve, mwen gen yon ti tres nan cheve mwen. Moun ki te kon, ki konnen m, kapab konnen ke cheve m bagay. M te gen yon cheve ki bagay, cheve m te vreman maltrete. Mwen tale nan yon salon, Yo te boule cheve mwen, cheve m te maltrete. M te vin rayi cheve m, m kapab di nou m pa janm ale nan salon ankò. Se jan de pwodui sa yo ke m pral pataje ansanm avèk nou, se yo ki ede mwen grandi cheve m. Cheve m te rache nèt ok, cheve m te vrèman rache, nou kapab wè cheve yo bout bout la. Se, w ap wè gen anpe pati ki pi long, gen anpe ki pi kout ok. M pral montre nou, nou kapab wè diferans lan, ok? Pou nou kapab wè diferans lan, ok? Men, wè, sa pi long, pi long, epi sa li menm li pi kout. Nou pral grandi cheve nou ansanm. Gen anpil moun ki tap mande m pou m pataje yo ansanm avè yo, men m di m fou kreyon yon chanèl YouTube pou m kapab pataje ansanm avèk. Non ok nou kapab wè gen pe ki pi long gen pe ki pi kout gen pe ki menm longè tou m kapab di nou sa yo la m pat gen yo ditou m pat gen yo lè m te trese yo m te kapab rive la konsa se jan de an resèt sa yo mwen aplike nan cheve m ou yo kapab wè yo nan longè sa la sa yo si w ap wè yo anpe fen kounye a la yo gen ti tres lè m te trese yo mwen pral fè Tès porozite a, ansanm avèk nou pral montre nou kijan pou nou fè tès porozite a, kounya nap kapab wè kijan de tip cheve nou gen, kijan de pwodui pou nou aplike nan cheve nou. Gen de cheve se li pa bezwen proteyin, ok? Moun ki fè porozite yo kap bay cheve yo proteyin, li pa bezwen proteyin, ok? Se vitamin ou menm tou ki gen um, Rod pouw zite menm jan ansanm avèk mwen wap jwenn jan de resèt sa yo pouw garanti cheve ou ansanm avèm jan ke li fonksyone pou mwen an m panse ke li pral fonksyone pou ou tou e map kontinye grandi chevem nap grandi cheve nou ansanm cherim yo ok mwen espere ke ou te renmen ti video a nou rive a la fen video a m te di m pap tèlman pale anpil tounen ke nou tounen nap tounen ansanm avèk video um test porosité ok map montre kòman pou fèl men fòk cheve ou lave sa fèm pa tou fèl mwen gen ti tres nan cheve map an mete lotion la dan yo la yo pa tèlman pwòp se lèm detrese yo kounam pral fè test lan ansanm avèk nou epi nou menm pou nou kapab wè kòman fèl epi pou nou konnen osi ki jan de produit pou nou aplike nan cheve nou ok nou gen la fin video a chéri yo Ou menm ki renmen video sa, m panse ke wap ba li yon like, ba li yon like pou nou, epi pataje l avèk yon fanmi, yon zanmi, ok, pou yo vini sou chanèl la osi. E m te met gason ki ap fè long cheve, ki rasta, jan ke moun yo di lan, ou kapab swiv chanèl sa tou wap jwenn pou de resèt pou grandi cheve ou osi ok tout medam mwen yo mwen se ke nan pataje l fanmi m zanmi m yo nan pataje li ok kite yon kòmantè pou nou si ou gen yon kesyon yon dout sou sa ke nou pale a ou kapab kite kòmantè a pou nou nap repon nou ok nap repon nou nap li chak an um, kòmantè an patikilye ok cheri m yo mwen renmen nou anpil cheri m yo um, pataje video a like kite yon kòmantè pou nou Bye cheri m yo. Bye bye cheri m yo nap wè nan yon nouvo video. On gran beso.